Tout difikilte, malgre, tout kalamite, malgre maladi, malgre grangou, malgre soufrans, Bondye sekirize nou, Bondye kache nou anba zèl li pou anyen mal pa rive nou. Ki sa w di Bondye? Pandan se tan maladi ap fè ravaj nan mond lan, w pa gen anyen? Pitit ou, fanmi w, mari w, pa gen anyen? Yap travay yo fè kole yo fè ko yo kole a moun nou pa gen anyen kisa w di Bondye pou jodi an en nou nan dènye mwa pou 2020 an ale nou pa konn sa 2021 ap pote malgre gen moun kap pwofetize di 2021 ap pi mal men. Nou pa konn sa lap pote. 2020 sa k antre a la pa gen pèsòn moun ki te konnen èske te gen yon maladi konsa ki tap rive, èske te gen yon bagay konsa ki tap grave, ki tap sakaje mond lan. Pa t gen pèsòn ki te konnen. Men 2020 an la gen anpil moun kap pwofetize. Di men sa k pral pase. Ou pa konnen, men Bondye gentan konnen ki sa ki gen pou pase nan ane 2020 an, 21 sa k ap rantre a. E pou w mande Bondye pou l kache w anba zèl li, pou l kache pitit ou, pou l kache fanmi ou. Priye pou zanmi ou, mande Bondye pou l kache yo, fanmi ou ki an Ayiti. Mande Bondye pou l kache yo anba zèl paske Si Letènèl n'etè pa mon sekou, mon àm serè byen vit dan la demèr di sila. Si Bondye pa ta avè w pitit kote w ta pi la sa, ou pa konn kote w ta pi. Gen anpil moun ki ta renmen nan plas ou men ki pa la. Gen ki kouche sou kabann lopital, genyen e ènmi an gaspiye yo deja. Yo pa konn lè l jou, yo pa konn lè l aswè, yo pa konn anyen sèlman yo nan lari a yo fou. Yap manje nan fatra. Genyen li pèdi nan prizon. Li nan prizon ou pa konn pou ki. Genyen menm ki lopital la ki kouche. Doktè a pa pase kote yo. Yap soufri. Men ou menm ou la. Ou la. Ou la ou gen 2 pye ou gen 2 men. Ou espire ou mache ou fè tout afè nòmal. Kisa ou di Bondye? Hein? Kisa ou di l? Eske ou dil merci deja? Li pran swen fanmiw pitit ou Li pran swen mariw Kisaw di ki nan lari a machin moto siklèt bekàn Nou a pye Nap mache anyen mal pa rive nou Aksidan a goch a dwat men aksidan pa pase bò kote nou Avan nou soti Bondye devan nou Bondye fè netwaye tout wout lan pou nou pou nou pase Kisaw di Bondye? Eske w ba l remèsiman? Eske w di l mèsi malgre w peche, malgre w fè de bagay ki pa fè l plezi? Bondye nan mizèrikòd li, li pwoteje w. Bondye di l fidèl wi pou l padone moun ki konnen l peche. Mande Bondye padon pou peche nou yo e mande pou l kache nou, pou l toujou kache nou. Ok mande poul toujou kache non ba zel li. Toujou pa bliye dil merci pou byen fè li yo. Pa bliye dil merci. Ok ti moun pa bliye di bon Dieu merci. Se ti konsey sa mwen te pote pou nou jodi a. Pa bliye di bon Dieu merci. Lè nou leve maten pa bliye priye pou jounen an byen pase pou nou. Avan nou domi priye. Si nou te ka priye toutan, li ta bon paske Bib la di pou nou priye san sès. Priye, priye, priye. Tout sa n ap fè, envite Bondye ladan l. Pa atriste Sentespri nan lavi nou. Pa atriste Sentespri. Kò a se kò, se tanp Sentespri. Trete kò a byen pou Sentespri pa atriste. Ok sentespri ou pa renmen kote ki sal kote kò a pwòp ou pa di nal mache toutouni madi pou nou pa mete rad li nou metel lakay konnen gen rad yo mete lakay gen ou pa ka sòti fè kò nou bèl fè kò nou bèl santi bon pou sentespri. Paske Sentespri pa abite kote ki sal. Ok timoun, li bib nou, fè chante, danse pou Letènèl, nou nan kay la, priye, chante, aprann timoun yo priye, aprann timoun yo chante pou Bondye fè yo, aprann yo de vèsè, ok, pou Bondye, pou yo ka grandi nan la pawòl. Nap fè manje, nap priye, nap chante. Se tout sa m te pote pou nou jodi an nan videyo a. Aprann konn vèsè yo lè nap priye. Priye avèk de vèsè. Ok. Bondye beni nou. Pase yon bòn sware nan non Jezi Kris. Babay.